Ok wap di moun yo ki laj ou, ki klas wap fè, kòman ou rele, epi ki objektif ou. Eske ou ta swete, nou ta swete ke nou ta gon klèb spò, nou gon kote pou nou fè spò nòmalman, pou nou pa riske nan lari a, paske nou konnen machin yo trè danjre. Kisa nap di, wap esplike moun yo, wap bay non, klas nap fè, ou konprann? Epi ki objektif, kisa n ta swete ki pou ta fèt nan MUSO a oubyen yon lòt kote pou timoun ka al fè spò an tout sekirite?
Ok mwen rele Duvy Christie mwen gen 13 ans map fè 8 tièm m pral fè 9 vièm nan ane kap vini mwen ta renmen ke nou nou jwenn yon kote poun fè spò pou tout timoun fè spò chak maten paske spò a ap itil nou mwen ta renmen sa. kote pou nou, kote pou nou genyen, pou nan fè spò, tan kou gen balansin, pou nan balanse, genyen la glisad, gen tout bagay nèt, gen kote pou nou kouri, paske nan la ri an li pa vreman an sekirite, mwen ta renmen sa.
E ou menm, se, kòman ou rele? Mwen rele Dipi Christina, map fè setyèm ane, map fè setyèm ane. Nou se, ekskize, nou se jumèl, pa vre? Wi.
Paske mwen nou sanble anpil. M ap fè setyèm ane, m ta renmen pou yon kote pou m ta al fè spò pou gen tout bagay, fi kòm gason, pou nou ka fè yon ti kouri pou nou te ka mete kò nou an sante pi byen.
Paske nou estime, eske lè nou fè spò nan lari a, nou estime ke machin ka frape nou dèfwa paske. Wi, paske lè y ap monte, lè y ap kouri, lè y ap. moute lè yap moute lè yap desann li konn vin a yo konn vin a gen de pafwa yo konn vin a gwo vitès e gen de pafwa nou konn mache nou konn kouri nan mitan lari a gen de pafwa nou konn pase sou kote lè nou wè machin nan nou ta renmen kouri san pou nou pa pou nou pa anyen devan
sa vle di nou ta renmen gon kote poun sef poun an sekirite poun fè spò. pou nou gen yon lokal nan MISO a ki tou pre la, tou pre lakay nou, ta renmen gen yon ti pak, yon pak pou nou al fè spò, pou nou kouri. Wi. Pou nou jwenn lòt ekipman, pou nou jwenn balanswa. Wi, e sa m ta renmen jwenn.
Men nou renmen spò anpil. Wi. Depi konbyen tan n ap pratike spò, n ap kouri, depi konbyen tan n ap kouri oubyen n ap fè spò? Depi.
Non, nou te ki sa nan tèt nou avan sa. Mhm. Depi lè nou pot kòman va pès, nou di kon sa. Si chak maten nou te kon al fès pò, nou tap nou tap santi nou mhm. pi alèz. Kounye a nou nou te kon al lekòl, nou pat kon al fès pò. Men kounye a pandan nou vin pa va fès lan, kounye a nou di sa ti moun yo, nou di kon sa, chak maten nou bal fès pò. Kounye a nou di manman nou sa. Nou dakò, kounye a nou di chak maten nou pral fè spò, epi tou nou fin pran vakans mèkredi pase nou kòmanse fè spò. Hum.
Men tout paran nou kontan de fèt ke nap fè spò, pa vre? Wi.
Men lè nou nan lari a pa enkyete paske pou machin kap moute desann? Non, lè nap kouri nou kouri yon bò. Nou kouri yon bò?
Wi.
Hum. Gen de pafwa nou menm kouri nan mitan tou wi lè nou wè machin. Nou travèse nan lòt bò. Ok, nou tout ki la se frè ak sè, zanmi. Wi. E, e de timoun sa yo, sa yo ye pou nou? Sa yo ye nyès mwen, sa yo ye zanmi m. Ok, sa vle di nou se matant ti pitit sa? Wi. Se minyon sa, hein? Mèwi. Apre sa, ki mesaj nou ta renmen bay tout lòt timoun k ap wè videyo sa a ki pa renmen fè spò? Èske lè yon timoun pa renmen fè spò, èske l bon pou timoun sa a? Non. Sa k fè sa? Lè w fè spò a, li bon pou ou, ou an bòn sante, men lè w pa fè spò a, ou a. Tankou, lè w fè spò a, li bon pou ou. Se yon edikasyon fizik.
Wi.
Paske lè w fè, chak mouvman w fè, li bon pou kò w.

Men nou konn plis, pa vre? Nou konben nou kounye an tou? Konben nou kounye an tou? Nou konn 6.
Nou konn 6.
Maten an konben nou ye la? Nou 5. E lòt timoun nan, kote l ye? Li pa vini jodi a.
Sa vle di demen si Dye vle a ki lè n ap kòmanse kou la? Menm lè a? Wi. Ok. Non, demen si Dye vle dimanch. Nou pap kouri. Nou pral legliz.
Nou pral legliz. Wi. Ah nou gen prensip, nou nou gon metòd akò, nou nou nou gon jan n fonksyone ti moun. N al legliz, nou fè spò. Hein? N al lekòl. N al lekòl. Nou nou fè dans tou? Wi. S on gwo deklarasyon n fè la wi ti moun. Nou fè dans tou ti moun? Wi. Ebyen nou pral Ban m on demonstrasyon, ban m wè. Ki Fò n gen mizik? Wi, fò n gen mizik. Ki jan de dans ki rayi nou danse? Ki jan de dans rasin, konpa, rabòday? Ki tip de mizik nou danse?
Mizik evanjelik wi. Evanjelik?
Wi. Men ou menm ou di rabòday. Ou di rabòday. Ou renmen rabòday la? Hein? Mwen renmen legliz mwen renmen rabòday. An ou renmen legliz ou renmen rabòday? Wi. Ou kraze lit la wi. Gade non, gad kamera. Ou konnen papa w se zanmi m renmen papa w anpil ti da ou renmen legliz ou renmen raboday oh hen men banm di w yon bagay lè w legliz ou bliye raboday oubyen lè w nan raboday ou bliye legliz eske lè w legliz ou sonje raboday oubyen lè w nan raboday ou sonje legliz ou sonje tou lè 2 esplike nou non m pi renmen legliz ke raboday ou pi renmen legliz ke raboday men w renmen raboday kanmèm wi.

Nal fè kou dans?
Nou konn al lan klèb. Nal nan klèb tou?
Wi.
Ki jan de klèb nou konn ale? Ki klèb pa egzanp? Pou lòt timoun ka konprann klèb la. Klèb literè, klèb danse, bagay sa yo? Kote timoun ap danse?
Wi. Ok.
Men ki rèv nou? Ki rèv ou? Avan, ki rèv pa ou? Lè w fin gran, lè w fini lekòl, ki rèv ou?
E pa domi non kisa w ta renmen aprann. Kisa w ta renmen aprann lè w fin doktè? Pou w ka trete lòt timoun ki malad, lòt moun ki malad paske Ayiti bezwen sa. E ou menm ti Prensès, bèl ti pitit. Ou kot matant ou, de bèl matant ou yo bò kote w. A yon bèl fanmi mesye. Kisa w ta renmen aprann lè w fin gran oubyen lè w fini lekòl? Hein? Doktè.
Doktè tou? Ou renmen, ou renmen sa anpil? Waw! Wap foun bèl doktores. Dakò? Wap foun bèl doktè. E ou menm ki? M ta renmen aprann mis pou m tou vole al aprann yon lòt bagay.
Vreman? Wi.
Lòt bagay la kisa l ye? Travay sou biwo yo. Ou renmen travay sou biwo anpil? Wi. Poukisa se sa ou renmen? Pa gen lòt bagay ou pi renmen? Kisa k fè ou renmen sa, travay sou biwo a? M renmen
enjenyè tou wi. E vre?
Wi.
Ou renmen konstriksyon pou w ap fè plan kay bagay sa yo? Wi.
Waw!
E ou menm? Mwen menm, m ta renmen yon enfimyè epi yon avoka. Waw, 2 kaskèt. Wi.
Enfimyè la pou ap swanye malad, avoka a pou ap defann moun ki pa gen, ki pa ka jwenn jistis, pa vre? Wi. E ou menm Fiston? M ta renmen.
Pase m wè w talè ou te di konsa, ou te di konsa ou bezwen gwo nèg, w ap fè spò pou gwo nèg. Lè w fini lekòl, kisa w ta renmen fè? M'a renmen al lekòl ankò pou m pou m aprann ranje machin. A pou w aprann ranje machin mekanisyen? Wi pou m aprann fè kay. Pou w aprann fè kay?
Wi.
Waww!
Pou w fè kay nan nivo kay sa a pa egzanp. Gwo kay konsa. Hein? Wi. Men pa kay k'ap touye moun tankou k'ap tonbe sou moun non pa vre? Non.
Ba yo gen enjenyè tèt chat wi ki fè kay kap tonbe. Wap fè kay sa yo? Non.
Wap fè kay ki solid? Wi. Ok timoun. M swete nou siksè. Dakò timoun? Mèsi. Nou pa gon chante nou konn ansanm yon chante evanjelik nou tout konn chante ansanm? Ki chan l ye pa egzanp? Fò nou tout chante l wi. Wi.